Ou wè bòkò a diw li pa gen Bondye li pa gen Jezi li pa gen dyab li pa gen lwa pase premyè kreyatè pou mete se Bondye pou met devan pou ouvè pòt pou leba baye leba kafou leba gran chemen pou ouvè baye pou pou travay la rive pase gen anpil sistèm de travay ou ba moun nan fòw fòw rele espri k nan tèt moun nan pou poze keksyon se pa mal m pral fè entèl non men m bezwen entèl pi mare pou m mare entèl pi viv ak entèl pi chita an sa vle di sa ameriken ye sa e jan moun nan mande regleman se konsa dyab la ba li. Hey!
Sa ok talè talè bon poze yon ti kesyon sa vle di tout sak anndan la tout nèt se lajan k anndan? Lajan ou mèt fouye mon moutre moutre fouye mon moutre la sa. Hey mezanmi gade vye mezanmi hey.
Bonjou bonswa entènèt ok jodi a nou pral wè m nan yon lakou. e ayiti ki se nan belye e kòm m tande gon bòkò kap fèy anpil nou konnen se travay mwen fòk mwen vini e poum konn kijan de travay li fè ok m pral prezante nou. Oye pa gen moun nan kay la? Se kiyès? Bon e bon kòm ou konnen se travay mwen jodia. Ou ka fon ti avanse ok bon ou konnen se travay mwen jodi a la m vin nan bèlye ok m tande yap pale de yon bòkò m ta vle fon ti pale ansanm avèl m pa konnen èske nap ka banm yon ti pòtinite kòm si pou m te fon ti pale ansanm avèl. Bòkò travay banm eseye mande pou mwen. Ok mèsi pa gen pwoblèm

Jis m tande yap pale de ou anpil e sak fè jodi a m rive Koman ou rele se koman ou rele ankò? Miguel Alexis Miguel Alexis ok bon Se vrèman se non an ki chape m Jodi a m vin nan lakou a la m tande yap pale de ou anpil anpil anpil Se sak fè jodi a m vin nan lakou a la Pou m ka fon ti pale avè w pou di m kijan de travay ou fèt nan kay la bò isi a Kijan de travay ou fè nan kay la bò isi a menm? La isit la la m ka di w pitit gason m, apre Bondye nan syèl la, sa k genyen an, sa w vini pou travay ou bezwen an, sa w ka bezwen an. Isit la, la isit la nou gen anpil jan ak, nou travay ak anpil lwa, nou travay ak gwo lwa, nou travay ak bawon semityè tou. Ou konprann?
Isit la, la kote w rantre la, sa e chanm Ginen an. Van m ba w esplikasyon wi, sa e Ginen an. An, ok. Sa vle di sa, bò isit la la, nou nan chanm Ginen an, pa vre? Wi, sa e Ginen an. Se Ginen an k la. Sa a on moun ki vini. Ou bezwen plase lwa, ou bezwen moute badi, ou bezwen pran chans, ou bezwen rale fanm, ou tande, ou bezwen mete nèg chita, sa e la m fè jan te tray sa yo chapit, Oh tale tale tale maladi. ou di yon bagay la e banm yon ti esplikasyon de li kòmsi lè w di si w bezwen met yon nèg chita m pa fin konprann sa w Wi di a tankou byen. si fanm lan fanm lan yon vakabon anpil gason an vakabon anpil fanm lan bezwen mete y chita li te mèt Ozetazini mèt Miami mèt California y mèt Chili mèt Brezil kote te gen mèt Ayiti Li te mèt kote li te ka al sendomeng etan isit la la menm depi w tcheke isit la la depi w vini la la pè se solisyon nou bay isit la e nou travay ap eprèv gen anpil bòkò yap di yo bòkò men yo paka travay ap eprèv vre paske yo pa gon bagay yo si deliv ase nou menm nou pa trate bòkò mal non nou tout bòkò se bòkò nou ye men tout bòkò pa gen menm pwen nou tout se frè. Bon! Gen manchèt, kòmsi mò gen kòb, bagay, yon pakèt Bagay la eske ou ka banm yon ti esplikasyon de kob sa a la ou genyen atè a la. Sa se yon kob medikaman yi sa w wè a e travay ginen an a di depi moun nan vini yi vin fon yi vin fon travay travay yi fè a fò a fò ou bay yon papye pou medikaman achte ou konprann sa e kob medikaman yo kite papye a gentan fin ekri la pou li deja kounye a pou mal achte medikaman pou li pou travay la fèt ok ok ok m konprann sa vle di m wè ou gen yon manchèt la tou M wè w gen yon kadna avè yon grenn kiyè la, èske w ka ban mwen ti esplikasyon de yo? Jan de travay sa ou wè la, sa e kote w ap travay, si w ap travay ak yon patwon, patwon an vle revoke w, oswa w travay li pa peye w, la konsa la tou nou voye al chache kòb la. La konsa tou, nou kadnase patwon an tou, nou mare w nan travay sa, moun pa ka kanpe w nan travay sa. Ok, ok, ok, ok, m konprann. Bon, e kòm ou di m la se pa vrèman kote w travay sa e pou chanm ginen an, men èske ou ka Moutrem chanm dyab la kote w sèvi avè nan chanm dyab la. Eske w ka moutrem ni? Eske sa pap yon pwoblèm? Eskize m wi, ou konnen jodi a e pa jou m pase m gen anpil travay ki kouve andan deja. M poko bay, fò m pale, fò m mande yon pèmisyon pou m konnen si m ka rantre pou m ka moutre w chanm nan. Ok, ok. Anben pa gen pwoblèm.
Kòm m ap tann ou, kòm m pa twò prese tou e m tap, m tande yo tap pale de ou, kòm jodi a se yon gran jou pou mwen.
M kwaze ansanm avè w. Bon jodi a m panse m pa prese,

Se konbyen kòb ou fè ou fè leson bò isit la? Bon leson an nou fè 557 goud. 557 goud? Wi sa e nan ginen an.
Ooh ok ok. Anben pa gen pwoblèm. Ou mèt al montre m janm djab la pou gen kèk ti kesyon m ap bezwen poze w pou m te ka poze w li. Sonnen andedan pou mwen. Ok mezanmi nou wè l.

E si nou vin ka yon bòkò e nou sipoze wè sen Jezi nan nan ka la. Wi, si w wè bòkò a di w pa gen Bondye, pa gen Jezi, pa gen dyab, li pa gen lwa. Pase premyè kreyatè pou w mete se Bondye pou w met devan pou ouvè pòt pou le ba baye le ba kafou, le ba gran chemen pou ouvè baye pou pou travay la rive. Pase gen anpil sistèm de travay ou ba moun nan fò w fò w rele. Esprit nan tèt moun nan pou poze keksyon se pa mal m pral fè entèl non men m bezwen entèl pi mare pou m mare entèl pi viv ak entèl pi chita. An sa vle di si wap pran yon chandèl pou yon moun ou sipoze rele Bondye anvan. Rele Bondye anvan fò met Bondye devan pou ouvè chemen pou ou. San Bondye ou pa gen. Ok m wè w gon pakèt papye la tou èske ou ka ban mwen ti esplikasyon de yo. Wi sa e papye moun ki gen randevou, sa e kontra. Sa vle di papye tout papye sa yo m wè la tout moun sa yo e moun ki gen kontra. Sa e moun ki gen kontra lè w vini wap peye dyab sa e lè w mete lajan nan makouti sa. Sa la Espedri son to met Miami ou met New York la konsa nan Ginen sa mache rapid tou men men pi kwè nan dyab la. Ok bon mèsi anpil ou mèt antre nan chanm dyab la avèm m panse m gen kèk ti kesyon poum poze w poum ka al poze w li. Ehe mele ankò men makanda gwo wòch la sa la fòm mwen esplike w ti tonton sa lèm vin avè a yon ti grenn bagay tou piti ou tande kondisyon a ou tande. Lè m vin avè ti tonton sa a, tou piti. Wè kote. Sa vle di wòch sa m wè atè a la l te tou piti? Wi, tou piti. Men m pa konnen yon wòch konn grandi sou siman, kòman l fè pase gran. Mwen m pote l, pote l sou machin e machin nan fè aksidan ak li. Li fè aksidan avè m, lè m vin avè l m vin mete l a. Men granmoun, granmoun sa a haba yo. Gade, sa rele makanda gwo wòch la. Ok, pa gen pwoblèm. Bon, pa gen pwoblèm, ou mèt ann ale pou w ka al montre m chanm dyab la, ok.

Nou gou, Bondye al antranm devan mèt la nou gou. Donè papa! Papa onè! Nou gen vizitè la k rantre nan lakou a jodi a y vin wè sa k gen bò isit. Bò isit nou pa fè djòlè, nou pa fè lanj. Sa nou pa ka pa nou di nou pa ka pa. E depi yon moun ou vin travay, ou gen fe, ou gen kè, ou vin fon travay, ou kwè nan travay, travay ou ap mache. Depi w pa kwè ou mèt leve lajan alavèy. Isit la e konsa nou travay. Ok. Men papa, kòm ou di m ou ka montre m, ou mèt antre. Vini pou wè gason. Hey mezanmi nou wè gen bagay nou wè pa gen djòlè pa gen foulay hey ok mezanmi ayayayayayayayay problem wi Tann mwen ti moman ok pa gen problem tout sa w di m se sa ok m konprann mezanmi nou wè. Nou wè sa kap fèt la mezanmi nou wè gade byen swiv byen sa kap fèt la mezanmi swiv byen swiv byen sa kap fèt la mezanmi ok eeyy mèt la bagay yo rèd wi pa bezwen fè pitit gason la pou sòl mwen bezwen chat sa w bezwen ok sa vle di m ka antre kòm m gentan anndan men m pa konnen ou di m ka antre se ou k banm pèmi pou m antre ok. Bon mezanmi e chanm sa koman w di w sèvi nan chanm sa? Chanm sa la lè w bezwen sakrifis, ou bezwen lajan, ou bezwen vann moun, ou bezwen fè anpil sa w bezwen la isit la la nou ba w tout rezilta la rapid. Ok ok ok ok bon e mèsi anpil kòm ooh zanmi o tèt chaje kòm ou te di m ka antre nan chanm djab la m wè m nan chanm djab la la bon m pral poze w kèk ti kesyon nan chanm djab la la. M pa konnen eske m ap ka poze w li, èske sa pap deranje w? Ou kapab, pitit gason m. Bon, e, premye bagay ki etone m la a, m rive la a, m wè yon gwo tèt anndan la a. Èske ou ka ban mwen yon ti esplikasyon de tèt sa ou gen anndan w la a? Wi, sa e a espri. Espri sa a rele ou bawon. Tande. Bawon? Wi. Men se pa konsa m konn fè, m konn wè bawon fèt. Ou pa byen konnen gen tout plizyè bawon yo menm yo fè yon jan. Ou konprann tout moun gen fòm espri paw tande sa la tou sa la lèm kominike avè tray la gen retay mèt lòl bò miami depim fin bay 2 boutèy wonm la m krazel ak on blad timoun konn jwe a ou mèt tann resevwa ay resevwa kòb ou kote w vle a. Tale tale tale tale tale repete sa w di ankò. Sa depim fin fè espedisyon ak on blad timoun konn jwe a ou tande ak 2 grenn kristal.

Kisal ye a la men eske ou ka banm yon ti esplikasyon de de de kannari sa oubyen krich la m pa konnen eske wap ka banm yon ti esplikasyon de li. Ok gason. Krich sa fòm ta mande lòt de pèmisyon poum ta bay dekouvri paske Men kisa k anndan krich sa menm? Janw wèl la son sakrifis men lajan son lajan ye la lajan soti depi akayè de ayiti li vini la pou moun nan vin resevwa li poko vin resevwa li te gen difikilte kounya la lèy relem m di ou pa bezwen pè epa mwen kap bay Map baba yon lòd pi lay chaje kòb la konnya kòb la vini konnya la lap vin resevwa madi si Dye vle lajan te gentan la e Men eske ou ka moutrem kisak anndan krich sa menm? Anndan kanarya oubyen krich m pa konnen. Pa ganyen kache isit. Pa ganyen kache. Wap ka moutrem anndan. Fòm mande lòd e pèmisyon pase m paka fouye. Anben silvouplè moutrem anndan poum ka bay moun yo kèk ti esplikasyon E m pa konnen, m poko konn kisa k anndan l. Mezanmi gade byen mezanmi sa kap fèt la mezanmi gade byen. Moun ap bay dyòlè ap bay lajan se pou ala kòb ou kote ou vin travay la se pou tou ala ak lajan w on fwa pase depi w envensi fò w jwenn ou tande se pou jwenn. Ok ok ou mèt non ou kòm ou di m ou ka montre m li fò w avanse pou w ka montre m li poutèt mwen m ta renmen wè kisa k anndan l. Ok. Ta renmen wè mezanmi. Gade byen. Gen etranje lakay la ki rantre la ki vin vizite. Pase gen anpil moun kap fè bagay yo pran ba yo pou jwèt bay sa yo pa jwèt. Ou ka pèdi pitit ou ou ka pèdi manman ou ka pèdi frè ou. La pa gen jwèt. Si w konnen ou pè kriye pa vin isit la. Isit la e konsa nou travay. Tande moun ap bay toya pou toyi tap montre w bagay. La nou ba ou se pou menm kote a pou pran lajan ou. Fè sa w vle avè l. Kòb ou se pa w li ye. Sèl sa kondisyon an, respekte kondi an, pa janbe 10 kòmandman. Depi nou janbe 10 kòmandman, nou mouri. Pase mwen konsa m ye. Tande? Ok, ok.
Bon, ok, kòm ou di m ou ka moutre m anndan l, pa gen pwoblèm, fè yon ti moutre m anndan l pou m wè ki sa k anndan l.
Gason yo, leve sa pou mwen. Ou pa vle dekouvri? Leve sa pou mwen. Ou pa bezwen pè manyen non, se mwen k di w manyen. Mèt la eskize m. Dekouvri sa.
Gade byen mezanmi, gade byen. Gade byen sa kap fèt la mezanmi. Leve, leve, leve ba ou pa bezwen pè. Ou wè sa? Ou wè? Epa se kòb ki anndan? Epa pèso non. Sa ameriken ye. A e jan moun nan mande regleman li se konsa dyab la ba li. Ou tande? Hey!
Se de. Ok talè talè bon m poze yon ti kesyon. Sa vle di tout sa k anndan la. Tout net se lajan kap dan. Lajan ou met fouye mon moutre moutre fouye mon moutre plas. Eyy mezanmi gade byen mezanmi eyy. La ou nan met Miami kote ye. Meni mezanmi eyy sa vle di tout sa se kob net ki ladan. Lajan fouye mon fouye mon ou pa bezwen pè fouye mon ou met fouye mon. Meni mezanmi nou wel eyy bon ok mèsi papa ou met kouvril. Kouvri gadon. Mèsi anpil ou met kouvril mezanmi. Mezanmi gen bagay anba syel ble a mezanmi. Men kote neg ki sèvi nou an se li diab. Gen bagay anba syel ble a bon. Ok m gen yon dènye kesyon pou m poze w anvan n ale poutèt m te jwenn ou sou regleman w tou m pa ka tèlman kenbe w eske w ka ban m yon ti esplikasyon m toujou tande kòmsi moun yo ap pale de bay bòlèt la kijan w bay bòlèt bò isi a menm? Bon bòlèt la nou bay li nou touche yon 20 pou san sou li ou konprann men sa di moun nan travay kote nou ba w bòlèt la ou genyen ou gen yon kòb w ap vin lajan w ap vini avè l la. Se kob ou fin jwe a ou pa konprann? Ou fin jwe bòlèt la ou genyen konnen ou gon 100 pou ou ale jwe. Petèt gen anpil kote yo, yo toujou di konsa kòmsi si moun nan bay moun nan bòlèt la, li pa ka patisipe la avè moun. Men sak fè sa menm? Non, sa li kapab patisipe. Selon regleman kondisyon apre ou fin regle sa ou gen pou retire a. Ou konprann? Ou ka ou ka achte machin ou pap ka achte bèf. Ou pap ka achte ka ou pap ka achte lòt bagay. Ou ka achte machin ou ka achte kay. Ou tande? Ohh.
Paske lajan sa a se yon lajan bay li ye se bay sa ou pou achte avèk. Ok mèsi anpil papa e mwen kontan avèw mwen te kontan avèw nan kay la jodia e ou banm tout verite ki gen nan pwen an map diw mèsi anpil petèt gen anpil moun yo k pa vle bay verite a ok. Men nimewo a. Ohh sa sa vle di sa se nimewo telefòn nan nou sèvi a. Non bon. Pa gen pwoblèm, ou mèt banm papye a map met nimewo telefòn nan pou ou. Ok, mete nimewo a pitit gason. Ok, bon, mezanmi, m kontan anpil, mèsi anpil, mèsi anpil. Nou travay samdi, nou travay madi, nou travay mèkredi, sèl sa gen jou nou pa travay, sèl jou jedi nou pa travay. Sa vle di si yon moun ap vin la l sipoze rele w anvan, pa vre? Wi, rele nan nimewo sa w wè m ba ou a gason. Ok, mèsi anpil, mèsi anpil. Mezanmi, nap wè nan yon lòt fwa, nan yon lòt videyo. M panse manman nou fè nou pòv, papa nou fè nou pòv, nou pa ka mouri pòv. Ok si nou mouri pòv se fòt pa nou ok mèsi anpil mèsi anpil nap wè nan yon lòt fwa nan yon lòt video ok sèvitè ou pa gen mo ok mèsi anpil ou mèt ala Bondye mèsi anpil.